Bonjou bonswa tout moun depandaman de lè ou pral gade videyo sa nou se Ado Haïti News ki antre lakay ou nou espere tout moun anfòm k ap enfòme ou 24 sou 24 7 sou 7 si w poko abòne avèk chanèl la pran 5 segonn sèlman tape Ado

Tout nèg yo balbou menm menm chay la tout boule yo la si se te sou whatsapp m tap pale avèw la m tap moutre w tout boule yo tout tèt batri yo rache se yon ba atè. Tèt batri machin lapolis. Wi.
Sa di lapolis kouri. Avèk kout de bakòp avè yo paton. Mwen m fè yo kouri bay peyi a. Lè nèg yon peyi serye kap fèt mwen m prè pou m depoze. Men tout tan pa gen yon peyi serye kap fèt mwen m pa gen anyen ki ka fèm depoze. Fò yo konnen se yo ki te bay nèg geto zam. Jodi a si l vin twòp pou nou fò nou kenbe l nan men nou. Wè sa m di w? Se mande tout nèg geto lapè, paske se nou ki te fin ba yo zam e nou ki te fin gate yo nan bandi. Tout moun te konn kiyès ki te Odma an frè. Se menm bon ya pa yo k ap dage yo ankò wi. Se menm bon ya pa yo a k ap dage yo ankò wi. Paske se yon kolonn vòlè, yon kolonn visye nèg yo ye. Si yo t ap antre nan reyalite, apa yo pran menm vòlè parèy yo achte ban mwen nan? E pa avè yo l ye? M bay nimewo Nil zam nan. Zam nan e pnh li ye. M bay nimewo l. Sak nan mwen we pnh we. M bay tout nimewo zam nan sou tout rezo sosyo wap gade nimewo zam nan fò yo wèl fò yo wè so k sou zam nan se so lapolis men m pa panse jodia ankò se mwen menm si yo bezwen antant yap relem yap mandem antant men m pa panse se mwen menm nèg sa ap vin anmède paske mèt morin mwen m pap baw manti se pa mwen k pwoblèm peyi a. Wè sa Mzou menn se pa mwen k pwoblèm peyi a pase mwen mpap baw manti pi fò ladan yo se vòlè yo ye bon menm komisè a ka vin bwè ti pòz ba a se lòt bò yap fè lajan kidnapin pou ya de avè nèg ap vin pran pòz chè menm nèg paka vin pran pòz men sou mwen nèg yo pa gon bagay serye yap regle mèt morin mwen menm prè mwen menm depi gon peyi serye mwen menm depoze tou mwen menm e gen kèk bagay yap di nou fè nou menm nou prè nan reyalite paske gon seri de nèg yo la ki sa konnen nèg yo ap fè yo bezwen ale pou kandida. Yap chofe de pati bandi. Lè wap swiv vye José ou ka rele mèt morin ou antre nan yon kesyon avèm José ou ka relem ou antre nan yon reyalite antanke yon jounalis ou ka prechem poum chonje poum fè peyi a chonje men yon jounalis paka bezwen kraze yon kò bandi paskel pale pou depite li bezwen kraze yon kò bandi poul mete yon kò bandi sou pye. Jan epi patnèm pap baw manti zanmi m nan pa di lapolis pa di nèg moun se nèg gang pase nou tout se gang patnèm menm lapolis sa se gang li ye tou nou tout se gang epa zam leta liye mwen pam nan ki zam liye epa zam leta liye si w vle vin si w vle vin jistifye

Koman? Mwen jwe pa yon sèl ou genyen e ou gen lòt moun tou kap fonksyone avèw e rès yo. Banm baw rès yo banm baw gen de kantite yon nèg te fin lage nan menw frèm aprè tout sak fin pase wap toujou lè moun ap annuiye w pap toujou dèyè pyès bakòp met sou bakòp ou baz nap fokis de yon malere nap fokis de yon nèg ki bandi evre enben fokis de mwen pou nou wè se pa nan tou nap lage tèt nou lèm fin mouri